Oubyen ou nan yon sitiyasyon difisil kèlkonk, sonje pou priye a. Priye, gade lafwa, fè tout sa k depann de ou, tout sa w dwe fè. E kite Bondye li menm li fè sa l dwe fè. Dakò? Yes! Si w nouvo sou chanèl sa, m ap di w byenvini! Mwen se Jemsline Bataille. Yes! E si w santi sou kè w pou w abòne, just abòne. Pa ezite, pa reziste. Abòne epi klike sou ti klòch la pou kapab resevwa notifikasyon pou kapab avèti chak fwa ke nou poste yon video dakò m paka fòsew men sim te ka fòsew m tap fòsew tande just tande kèw si kèw diw abòne abòne pou sipòte nou dakò mèsi bokou e ou menm ki ansyen sou chanèl la just you know relax ou enjoy you ok paske nou pral pase yon bon ti tan ansanm nan thé matinal enspirasyonèl dakò. Maten an nou vin avèk yon tèm ki pral pale de separasyon. Separasyon, separasyon. M chwazi pale de tèm sa maten an paske menm mwen menm m te nan sitiyasyon sa kote ke nou bezwen Bondye vrèman. Nou di ke nou se kretyen, nou di ke se moun ki renmen Bondye, nou renmen Jezi, nou vle pase tan ak Bondye nou jis. Nou just you know di ke nou nou se moun Bondye nou se zafè Bondye men kan se sagi de separasyon an nou nou vle nou pa vle renonse nou just vle atache nou ak tout bagay ki gen rapò avèk mond lan ok alòske nan 2 Koretyen chapit 6 vèsè 17 a 18 li pale nou de separasyon map li pou nou ok si w gen bib ou pran bib ou 2 Koretyen 6 vèsè 17 18 ok li di se poukwa sòte du milieu d'eux

fondamantal you know pou nou lè kwayan pou nou menm kretyen yo ok lòske ou aksepte Jezi lòske ou di ou se moun pa Bondye ou oblije separe ou de mond sa separe ou de sistèm kowonpi mond sa separe ou ok separasyon an dwe fèt ok nou kapab wè sa nan ansyen testaman depi nan ansyen testaman pèp jwif la pèp Izrayèl la se pèp ke Bondye rele pou pèp li ok pou pèp li li rele nasyon sa pou pwòp nasyon pal pou se pitit li men. A kondisyon, kondisyon se ke fòk yo te separe, ok. Fòk yo te ka fè, fòk diferans la te fèt pou ou te ka diferansye yo pou di ke moun sa a se pèp, ou ka wè sa se pèp Izrayèl la, ou ka wè e lòt nasyon yo. Li te vrèman rele yo pou yo separe yo de lòt nasyon yo, de lòt pèp yo, tou sa. Ok, li te rele yo vrèman pou yo mennen yon vi de sanktifikasyon, pou yo sen. Ok e chak fwa nou wè pèp Izrayèl la chak fwa ke li echwe pou l fè sa li atache l avèk lòt nasyon yo li tonbe ap pratike lòt zèv ke lòt nasyon yo ap pratike dè zèv abominab dè zèv ki pa fè Bondye plezi dè kilti ki totalman diferant kòmsi yo tonbe nan idolatri tou sa w ap wè ke pèp Izrayèl la soti anba pwoteksyon Bondye epi l tonbe anba jijman Bondye lè sa w ap wè pèp Izrayèl la li menm Bondye livre yo bay enmi an, Bondye livre yo, yo tonbe an egzil, yo egzile, yo tonbe nan egzil nan anba Asiri, Babilòn, tout sa, paske yo pèdi gras Bondye. Se sa l di nan 2 Koretyen 6 vèsè 17, 18, li di ke lòske nou fè sa, lòske nou separe, lòske separasyon an fèt, ok, lè sa a m ap M ap pou nou, m ap papa nou, e nou menm, m ap nou va pitit fi m ak pitit gason m, ok? Men san separasyon an, m sorry, Bondye pa papa w, Bondye pa papa w, ou pa pitit Bondye, ok? Se sa k fè ou kapab wè ke chak fwa mwen menm ansanm avèk ou, nou soti nan limyè, nou tonbe nan daknèt, nou tonbe nan tenèb, ok? Nou peche, e, e, anpil bagay mal ka rive nou, ok? Se Bondye nan gras li ki ka jis fè nou gras, ok? Nan amou li, nan, nan bonte l, nan mizèrikòd li, li ka fè nou gras, men lòske nou tonbe. nan peche, anpil bagay ka rive nou, anpil bagay mal ka rive nou, anpil bagay mal ka rive nou, ok, m pa konn si w konn tande y ap di sa, defwa, de seri de moun, swa pastè ap di, òm de Dye, fanm de Dye, de moun ki gen dwa, ki te an flanm pou Bondye, epi tout a, ou tande yo, denkou, ou tande y al lage nan pran pwen, nan fè maji, fè sesi, sela, jis pou yo kapab chèche pwoteksyon. M ap mande tèt mwen ki sa egzakteman ki fè sa. Anpil fwa, sa w konnen k pase, se paske moun nan konnen li pa, separasyon an pa fèt. Ok, separasyon an pa fèt, li toujou konekte, li nan adiltè, li nan, li nan, li nan, li nan vòlè, ok, l ap vòlè kòb legliz la, li, li, li, li, li ap pase sou timoun yo anndan legliz la, jèn fi yo, tou sa, jèn gason, bon, ok. Epi l konnen ke Bondye pa mele avèk bagay sa yo. Bondye rele nou pou n separe. Depi separasyon an pa fèt, Tout bagay ka rive w paske w pèdi pwoteksyon Bondye an, paske w e lanmou Bondye, gras Bondye fè plas kounye a ak jijman Bondye. E lè sa a tout bagay mal ka rive w, ou ka pran nan kout poud, ou ka pran nan lame moute, ou ka pran nan sesi, kounye a yo vin oblije ap pran yon seri de bagay, al nan pran pwen, fè maji pou yo kapab pwoteje tèt yo, paske yo pèdi pwoteksyon Bondye an. Nan Nouvo Testaman osi, Bondye li menm li rele nou pou nou separe nou de sistèm kowonpi mond sa a. Separasyon an dwe fèt ok separasyon an dwe fèt ok ou oblije aprann peye pri sa ou oblije peye pri a se separasyon se pou ou menm lap bon lè sa a wap pitit Bondye se lè sa a wap pitit Bondye separasyon an dwe fèt m vin di w sa e nan separasyon sa e m vle di w ke sak pase se ke ou gon atitid ke w dwe genyen an ou gon atitid ou gon jan pou w ye ok e atitid ke w dwe genyen kan ti saji de separasyon sa se ou dwe gon gon Gon, kòmsi ou gon hèn, ou rayi peche. Se atitid sa w ki dwe gen. Ou rayi peche, ou rayi tout sa ki pa dwat, ou rayi tout, ou rayi, ou rayi mond sa avèk tout sistèm koripsyon nan, imoralite, tout sa ki gen pou wè. Men, tout sa ki gen pou wè avèk fo doktrin yo tou. Anhan, tout sa ki gen pou wè ak fo doktrin yo, ou jis, ou jis, ou pa, ou pa, ou pa gon atachman pou yo. Ou pa gon atachman pou yo. Men, moun sa yo vrèman ke ke w ap detache w de yo a, k ap pratike yon seri de zèv petèt ki pa fè Bondye plezi, ya, ou dwe gen yon lanmou pou yo, yon jis yon lanmou sensè pou yo, paske nou pa ka fè anyen san lanmou, nou pa ka fè anyen san lanmou, nou pa ka preche san lanmou, nou pa ka evanjelize san lanmou, nou pa ka fè anyen, anyen ditou san lanmou, ok? Si w pral preche moun nan ou dwe renmen l an, ou pa renmen l paske li se moun Bondye, li se pitit Bondye tou oubyen li gentan fè pati de kominote kretyèn ke w fè pati a. Non, lanmou a sipoze la, ok. Ou gen dwa rayi zèv ke l ap pratike, ou rayi sa ke l ap fè, an, ou rayi sa ke l ap fè. Ok sistèm mond lan mond lan wap gade pou wè li antre nan tout dosye nan tout bagay li antre nan sistèm edikasyon an li chanje filozofi a ok li antre nan sistèm medikal la ou wè ke kòman ke yap fè yon seri de bagay yo legalize abòsyon avòtman ok avòtman avèk tout yon bann bagay ki pa bon yo ka chanje sèks moun nan jan yo vle ok tout sa se Se satan li menm se se espri malen sa yo kap rantre nan tout sistèm mond lan yo antre nan fashion and endistri fashion lan pou yo kapab you know fini avèk sa yo rele modesti a yo fè w konnen ke sa pa fè anyen ou kapab mache toutouni sa pa di anyen ok yo retire li lap bat pou yo te ka retire sa yo rele modesti yo antre nan nan nan agrikilti yo nan. jis pou yo re pou yo pou yo pratike yon seri de dwòg kap detwi ou ok kap detwi pitit Bondye tou sa ok so se sistèm mond sa pou rayi ok ou rayi sistèm mond sa ou rayi peche men silvouplè ou pa rayi ou pa rayi moun ok ou pa rayi moun kap pratike peche a ou pa rayi moun ou gon lanmou pou li se lanmou ke ou gen pou li ki fè ke ou pral apwoche l pou bal levanjil pou l kapab sove ou dènye. Poukisa w dwe separe w en? Poukisa w dwe separe w de Poukisa w dwe separe w de de mond sa a? Poukisa w dwe separe w de sistèm sa a? Paske w renmen Bondye. Ou renmen Bondye e ou vle pèsevere dan lafwa. Ok? Ou renmen Bondye, ou vle pèsevere dan lafwa, ou vle jis rete nan limyè, ou vle pratike, ou jis vle obeyi ak Bondye. Se sa k fè. Si w men si w pa renmen Bondye, ou pa separe w. Men si w di ou renmen Bondye ak tout kè w, ak tout fòs ou, ak tout lespri w, ak tout ou menm, tout nanm ou, ou renmen Bondye, ou jis renmen Bondye, separasyon an li menm li dwe fèt. Dakò? Yes. E sa k pase, se ke lòske kounye a la nou menm, anta ke pitit Bondye, nou chwazi vreman pou n separe nou, Separasyon an fèt jan ke l dwe fèt la, ayayay, sa se yon lòt dimansyon. Ou vin ap jwi de tout privilèj Bondye yo. Ou vin ap jwi de tout benediksyon Bondye yo. Lè sa a, Bondye kapab pou w yon papa, e l ap fè tout sa yon bon papa sipoze fè. W ap jwi pwoteksyon Bondye yo, w ap jwi pwomès Bondye yo. Anpil fwa, n ap di, sa k pase? Bondye fè m yon seri de pwomès, ou pa ka jwi yo? Sa k fè ou pa ka jwi yo? Poze tèt ou kesyon sa a. Sa k fè ou pa ka jwi pwomès Bondye yo menm? An, chak fwa w pa ka jwi pou mèzmi, chak fwa w toujou strese, chak fwa toujou gen pwoblèm, chak fwa se toujou se ou menm, se ou menm tout tan k ap pede malad, se ou menm tout tan k ap pede gen pwoblèm, se ou menm tout tan k ap sesi sela, sa k fè sa? An, chak fwa w pa ka jwi privilèj Bondye, pwomès Bondye, chak fwa w pa ka kanpe sou yo vrèman, chak sa, ki sa k koz ke lè w priye Bondye pa tande priyè w? Gen moun ki pa priye ankò se paske yo jis, yo jis wè kòmsi priyè pa efikas, paske lè yo priye, priyè a pa, pa, pa. pa fè okenn efè, li san zefè. Poukisa? Paske separasyon an pa fèt. Lòske separasyon an pa fèt, Bondye pa konnen ou. Amèn! Lòske separasyon an pa fèt, Bondye pa konnen ou. Se lòske separasyon an fèt, li di, wi, ou separe ou de tout sa ki enpu. Lè sa l ap yon papa pou ou. Oke? Bondye tande priyè pitit li yo. Hein? Priyè juste yo. Gen moun ki panse ke kounya bon se yon seri de sa ap preche kounya la fè konnen ke tout moun pafè, tout moun sesi sela kòmsi ap preche kòmsi ou mèt mennen tout viw sa pa di anyen. Of course sa pa fè Bondye plezi ou pa ka jis nan tout ou nan sesi ou nan sela. M te konsa. Ok. Sa lèm wè m oblije chanje lèm wè sa pa janm mache pou mwen m jis legliz you know sa pa janm mache pou mwen m chanje m oblije chanje m oblije chanje e lèm chanje m chanje m dakò separasyon m dakò separe m m dakò m dakò m di non Bondye pa pran plezi m nan sa m oblije mete l de kote m fè dekoneksyon an m detache m de bagay sa yo gon gwo chanjman gen anpil bagay ki fèt. M vin di w jodi a pou separe w ok, separe w lè sa Bondye ap, se Bondye menm ki va ki va konseye w, se Bondye menm ki va gide w ok, Bondye ap pran swen w, Bondye ap nouri w kòm pitit li lòske separasyon an li menm li fèt. Ou pa bouke, ou pa fatige hein, ou pa bouke pou mwa out sa m vin di w fè separasyon an, Fè separasyon pou kòmanse yon lòt, pou antre nan yon lòt dimansyon ak Bondye, pou antre nan yon lòt dimansyon nan vi ou, pou wè chanjman ke ou vle, ou vle wè a. Yes. Humm. Sa k pase lòske nou kounye a nou refize vrèman, nou refize vrèman pou n separe nou de mond sa, nou refize nou pou n separe nou de tout vye zèv lachè sa yo, de tout vye bagay sa yo ke Bondye li menm li pa pran plezi ladan l yo, de tout Vye amitye toksik sa yo ke Bondye li menm li pa pran plezi ladann nan, sa k pase se ke ou pèdi kominyon ak Bondye. An! Ou pèdi kominyon ak Bondye. Kounye a, Bondye pa aksepte ou kòm pitit li. Bondye pa papa ou ankò. Se vre ke ou fèt a imaj de Dye, ou fè pati de kreyasyon an, men ou pa pitit Bondye, ou pèdi tout dwa ou Tout privilèj ou antanke pitit. Hein? Antanke pitit. Se sa k pase. Se sa k pase lòske ou refize, lòske ou refize, lòske ou refize separe ou. Anpil nan nou te ka fon pi bon chwa ke sa, men n ap koute lòt moun. Ou pa, ou pa sèvi Bondye pou moun. Bondye pa yon relijyon. Jezi pa yon relijyon, ok? Jezi Kris pa yon relijyon, ok? Bondye se lanmou. Jezi Kris se lanmou menm ke l ye. Fin jwenn li wap wè. Ayayay m pale twòp. Map fè yon lòt videyo ankò sou separasyon ki pral rantre plis, ki pral, m espere fè l plizoumwen otantik ok. Alò vrèman m espere ke ti pale sa te kapab motive ou jodi a nan te matinal nou. M vin di w pou w separe w, fè separasyon an pou mwa sa wap wè. An! Fè l, fè separasyon an ok. Ale, li bib ou, li bib ou, priye. Priye, si w pa konn kijan pou fè l, priye. Li bib ou, m ba bon m ba w, m ba w defi, jis li bib ou. Kòmanse nan Matye. Kòmanse nan Matye, li bib la. Ok, si w pa konn kijan pou kòmanse fè separasyon sa, li bib la. Jis li l epi tout pandan w ap li l w ap priye. Mande Bondye pou l ouvri zye w sou yon seri de bagay. L ap ede w. Avèk pwòp fòs ou, ou gendwa pa kapab. Mwen menm avèk pwòp fòs mwen, yon seri de bagay ki te kenbe m, m pa t ap kapab. Ok, m pa t ap kapab. Men avèk Bondye, m te arive fè sa. Mh. Wi, mèsi anpil, mèsi anpil, ke Bondye beni ou, ke Bondye gade ou, ke Bondye fè briye fas li sou ou, ke Bondye bo la pè, e ke li akòde ou gras li. Sonje, sou pa ko abòne, klike sou ti bouton wouj la, jist anba. Pou kapab abone dako. Merci beaucoup merci beaucoup bonne semaine a la gloire de Dieu dako merci mwa bye bye. Fon ti danse pou nou Fon ti danse pou nou Bwè ti te wi sou renmen kafe pran ti kafe ou Sou renmen dlo tou jis bwè dlo ou ok bwè dlo ou Mete dlo ou mete te kèk sou a sou renmen a Mwen renmen ti te m Yes ok mwa bye bye.